Premye vi ghetto m pral jwe, m jwe nan tout ghetto nèt. Anh gen nèg ki chante konpa li larive tal jwe nan ti bwa m pat wè la pou li te vin jwe komik sa yo. Se Martelly ki ta pral jwe anba a nèg yo tap sekirize zòn. Ou konprann Swat vini lè l.
Nouvèl Pam TV, Nouvèl Pam TV nou pote pou nou bon jan enfòmasyon politik nan peyi Dayiti. Pa fè difamasyon. Pa voye monte e nou pa bay sa nou pa vle bay.
Map salye chak gen moun ki la kap swiv nou sou chanèl nouvèl pam TV. Bagay yo kòmanse cho nan men. dirijan politik yo nan men gouvènman avèk fantom. Fantom bay 24 twè tan pou l kapab remèt li machin nan avèk mayo li ki prèske koute li 600 dola us. Fantom ap ap pale sa nèg yo fèl e konbyen tan li bay nèg yo pou yo kapab remèt li machin nan dan le ka kontrè li pwal montre fas li kiyès li menm li ye ann swiv ansanm avèk nou repòtaj sa.
Ou te gen pwòp opinyon sou kesyon an e konviksyon w te fèt pou w t al jwe. Dabò nan pale sou ensidan ki te pase Rue Nicolas apre ta pral gen yon lòt ensidan pi ta nan aswè a se fò gen ponyèt ou ki mare. Alò di nou non sa ki pase yè nan Rue Nicolas. M panse e dwa nenpòt Ayisyen menm. Sa w konn fè a pou w fè pou w viv. E dwa m tou. Pase e pa premye geto m pral jwe. M jwe nan tout geto nèt. Anh gen nèg ki chante konpa il arrive tal jwe nan ti bwa m pa t yo la pou l te vin fè komik sa yo si Martelly t ta pral jwe anba a nèg yo t ap sekirize zòn ou konprann swat vini lòt vini e n fè 10 min fè dat epi nèg yo chewman preske 600 dola pou mwen sou mwen. Pwogram nan pat, ann di pwogram nan pat Ery Nicolas, poukisa se Ery Nicolas yo vini? Ery Nicolas ye, e la l pwoblèm nan devan bizwen. E lal komanse a neg yo. Nana a on dirè plizyè atis ki ta pral jwe te reni kou la. Tout neg yo vin rasanble bò lakay la bikoze mwen t met papa tout m papa tout pou m al avè yo. Bon te dwa men moun pa si si map vay timoun ap retire dwa m kem kenbe zam tounen bandi. An menm tan wap di se dwa w, moun ki pa dakò a lide sa a, moun ki pa dakò oubyen bon notaman m pa konnen, lapolis pa kominike sou sa pou di ki objektif e. Pa gen moun ki janm di m poukisa. Poukisa. Non, èske kòman w konprann 2 bandi ki ap fè sosyete a tò, zam nan men, ap kidnape moun, ap touye moun, epi ou menm ki atis ki gen dwa, se vre, epi ki pral jwe pou moun sa yo. An menm tan. Se moun kap fè moun abi, kap tiye moun, kap kidnape moun, kap fè sosyete a soufri. An menm tan, ou menm kòm moun ki gen dwa pral ba yo plezi, pral jwe pou yo. Kòman ou konprann sa kòm atis? Ban m reponn ou klè. Tou wi m ap reponn ou. Sa m kenbe? On mikwo. Men yo dwe aprann kenbe zam. M pa konn kenbe zam. M ba yo respè pou sa. Non, depi ou nan kenbe zam, ilegal pa nan dwa. Tande, chèf, tande, tande, tande. Fò m ap tande sa k ba yo zam ilegal la.
M si ke pa mwen. E pa ou, e pa mwen.
Mwen m si ke l pa mwen. Ok, e pa mwen tou.
E pa mwen tou. Non, non, sa m vle, sa nou. Tande kòman m konprann li? M konprann li, travay pa m nan m pa enpeche nèg k ap travay la al travay. M pa enpeche polisye a travay. M pa enpeche aktè nou travay. Ni kòman yo rele, depi yo rele m fò m al travay. E yo t ap peye m e mwen pa vle touche. Donk ou pa t ap achte pou kòb? Non, yo t ap peye m wi, m pa vle touche. Bikòz m pa touche nan men nèg geto. Nèg geto fè m sa m ye a deja. Lè y ap fè pwogram Tarazi, ou janm wè yo met Fantom? Lè afè peche yo yo janm mete yo yo kategorize kote m ye. Lè yo fè Youssoupha, yo fè e kòman yo rele lòt nèg la Kalash yo fè tout nèg yo pa janm met Fantom ladan l. Si w ap envite yon rapè, premye rapè pou mwen an Ayiti se Fantom li ye pa vre? Si w envite Youssoupha vin jwe la kòm yon rapè ki sot an Frans ki si w ap fè rap m pa montre w kote nèg yo mechan. Lè yo fè festival rap kreyòl Fantom pa ladan l. Sa vle di ki ki tandans map fè map chante la dim dim si festival rap kreyòl fèt mba la moun kisa map chante. Donk mwen sa e e jis Tande ase. nèg non nèg yo mete m on kote on kategori yo kategorize kote pou moun chante a chante jwe a kote m pral anba la epa zam m pral kenbe edwa m wi menn Arly lariviere pat al jwe nan tibwa poukisa l pat al fè tout komik sa yo why nèg

Ok e dwa yo vini rive te gen moun ki ta prale zam tire sou moun ok la polis ta pou proteje esèvi yo malgre sa talè talè kite m fin pale chanpyon kite m fin pale lè yo pase nou just kanpe nap bay blag nap fè lè pou nal jwe e dwa nou wi menn eske voice izo voye a si lap vin tiye m lap vin tiye lòt nèg la polis pral vin proteje m m pa mouri okontre yo anpire l

Bay bandi ou pa al lekol pou bandi. Ou pa al lekol pou sa non papa. Machin sa e swem ki te ban mwen li. E pat kado ou te banm kado. Lè goumen nèg pat konyen m tou eskize pou janm pale a wi. M pat al mande gran nèg, m pat bese figim devan moun. E mwen tache la kòman l sot. Miami m voye li isit epi m dedwane li. Men l nan ravin nan jiska prezan. Ke Jovenel t kontan ke l pa kontan nèg yo ap remet machin nan yo gen 24 èdtan pou yo remet m machin nan. E lè w di l nan ravin nan machin nan nan tire a la tonbe nan ravin nan. Machin nan tonbe avè m nan ravin nan l eseye vire pou m tounen.

M pap kouri kite la pou bèk. M ap ret la. E make sure konnen yo pa fè m tounen sa pou m ale tounen an. Voilà.
E bon, se yon sitiyasyon ki konplike, ki konplèks a la fwa. Donk, sa ki pase yè swa, yon doub levenman, dabò nan Ri Nikola, aprè Yo bon, Edmond! OLDH.
Yo, Edmond! Ale la rivyè a jwe wi. Way nèg yo pa lanmède la ale la rivyè. Ki sa? E bon, e mwen k sèlman k aksè Ayiti vre? Ti fantom pou n ap bloke l. Valè dwa n ak ti kajou an dan yo pa janm bloke yo. Way mwen menm. E kesyon sa poze tèt ou. Men eske lè lapolis vini yo di nou yo vin bloke nou pou n pa al sou la ri. Yo met barikad anwo barikad anba nèg yo ap vin di mwen ale avè yo pou sekirite yo. Pou sekirite m. Ni nan sekirite men kote m kanpe a la m pa gen ankenn kote m ap fè. Petèt si m ta la nèg yo nan yo te ka tire m tou nan si nan yo tire sou machin mwen. Nan yo te ka tire m nan Bondje fè m pa t ale avè yo. Non avan w ale avan w kite ri Nikola. Nèg yo fin pran m nan mitan nèg yo yo di m ann ale avè nou pou sekirite m. A ki bò? A ki bò?
O yo pap arete m di nan yo pa gen nèg ki ka arete m m pa konn vòlè menm. Li di m te vòlè nou t konnen m nou tap touye m deja lòt nèg tap touye m deja. Non kounya aprè yo sot ri Nikola, lapolis kite ri Nikola avan ale deplase pou ale pou machin al fè aksidan oubyen pou ou di yo tire sou ou nan non ou di oui esam di w ou di yo tire sou ou lapolis tire sou ou nan moman sa lè lapolis kite ri Nikola yale ou menm pandan yo ri Nikola ou menm wale non yo yo kite Nikola yal tann yal tann e menm nèg sa yo tire sou mwen ok. Swat la pou l deplase pou kisa? Pou swat vin nan ri Nikolay men se yon dènye bandi li ye. Yon dènye gang. Kòm ayisyen yo tou e konsa mwen yo pale paske m pral jwe nan vilaj. Men lè gran nèg ap bay nèg vilaj yo bal a zam m pa konn la non. M pa konn la. M pa konn la. Lè yo gen 24 èdtan.

Lè a yo te nèg ki ki chèf 509 mwen lage lage yo wi. Bon te mwen menm bon mesye vin tiye m nan Nicolas.
Voilà, yon sitiyasyon ki konplike, peyi a pran 2 tounant, 2 bagay ki konplike alafwa tèt chaje.